Ou konnen lè yon moun gen mennaj li tankou mwen menm jan m santi misye ap sèvi avè m m santi misye gon moun. Yeah. M santi misye gon moun deyò men ou konnen lè w son fanm plis 4 pitit pa yon 4 bagay Oh sèm.
Misye ap di m pa travay m pa travay m pa gen moun ki pou ki 4 timoun. M konprann ou sèm. 4 timoun oh isit nan etazini m pa gen moun ki pou eta timoun pou mwen tout bagay la se mwen k pou fè l. Wi oh sèm travay nan kay plis ke al travay wi sèm. Mezanmi mwen k pou fè tout bagay mwen k pou leve mal lage timoun mwen k pou al pran timoun mwen k pou fè manje mwen k pou klin mwen k pou lave Bonjou bayon fè manje pa li. Mwen renmen madanm mwen sa timoun mwen manje mwen menm mwen madanm ou konnen kòm fanm isi
tankou a avèk ayiti ayiti pa menm jan avèk isit ayiti ou ka fè manje chak jou. E si kounya isit ou ka leve ap fè manje everyday? Non, non. Bon mwen menm m pa fè manje chak jou. An ben mwen menm, si m fè w manje, li ka fè 3 jou. Exactement sèm.
Nan frijidè. Paske si manje a fè 3 jou nan frijidè an m pa fè manje pou sa. Li di m konsa, lè w fè manje pou li, se sou fou a w lage l pou li. Mwen menm sèm tankou ou konnen banm diw kijan bagay la ye sèm lèm fin fè ou konnen lèw fin fè manje se nan an fanmi papa pitit kap viv nan yon kay wi sèm
pa gen m pa wè sa son pwoblèm paske se pa ayiti tankou ou pral retire tankou ou konnen ayiti ou pral retire ti manje apa ti sesi ta apa ti sa wi moun nan pran kantitel vle. Ii, Konnya isi ou just si manje a fèk kwit konnya ou la mwen menm m gon pwoblèm m paka bay moun ti kal manje e misye paka manje anpil lèm bal manje m bal twòp manje li dim bal twòp manje lèm fèk manje a ou la m di anben al pran kantite kew bezwen an Exactement.
men sa son pwoblèm li ye kot mwen m pale avèk misye m di bon ou ka konprann mwen paske. Yo peze a sendomeng kounya nap prepare bagay kounya bon lè lal ayiti a kounya li dim wi lal lakay nou kounya la la rekonèt nou nan ya kounya la li lè lal ayiti kounya li li tap pale avèk mwen pase nan otèl la li desann li di li li ale Haiti lal lakay nou li wè manman ya wi wi lè sa m te chili wi wi kounya li te dim sa kounya la bon lò anben ginen se ou menm paske lè li tap pale di konsa wi gon moun ki tap lwe yon kay kounya la moun nan ap vwe kòb kounya epi lòt moun nan pa janm peye kay gen pwoblèm kounya la epi. On moun tap vin chili ou tap vin chili kounya la men kay la gen pwoblèm kounya la son lòt kòb ki bal peye bagay sa mwen la li ap pale bagay sa mwen menm konnen se tankou evanjelis telò m konn tande l wi tankou on èd mwen m konn bagay sa se bagay sa yo li ap pale but li pa janm di li toujou di son moun bagay sa yo but li pa janm di mwen menm. Ou tande?
Se chili m tap viv sèm. M fè 4 an chili.
Wi, kounya la lè mwen menm map tande mesaj la la, lè 31 desanm nan lè ou gin lè ou relel ou di ou tounen a madanm ou di oh oh mande Bondye padon bagay sa yo
wi ou wè kotel trete w de drivayèz la
wi li li dil gentan t fè mal li gen sesi bagay kwè dèk non lè misye vini fò misye pale m

Se lakay mwen m toujou. Depi m pa gen anyen pou m fè se sou kabann mwen m antre nan chanm mwen m kouche. Men sa pou w di l. Epi w di l konsa, Se nou tou lè de a k fè erè a. Kòm li menm l ap mache voye videyo m ba moun. Menm ke m antò, men si m moute sou Facebook pou li tout moun ap tande mesaj sa yo, karyè l ap tou fini.
Wi of course paske li konnen sa tou menm li menm li konnen. Paske imajine w ou kanpe wap di Amel sesi Amel sela pou yo pral vin tande w ou menm. Wi anbe kou mwen menm se e la m di m di bon ou menm wap mache atake moun ou menm lè si si dos o mwen menm o o o m pa konn kouche fanm non mwen menm. pa konn kouche fanm wi li toujou ap dim oh li pa konn kouche fanm oh oh oh li toujou kanpe li di konsa oh mwen menm sim genyen sim sim gen on on on li te nan on emisyon radyo kounya lèl wè menm èdel tròp li kanpe li di konsa oh si tankou on fanm konnenm konn kouchel rele radyo a. Kounya lèl vin ak kounya m di bon ou menm ou kanpe nan radyo e si te gon fanm oh paskem konn tèt mwen. Vagabon an. Wi oh paskem konn tèt mwen kounya li fèw konnen kel pa nan anyen. Oh li dim li kite kay li li di li nan kay paw li nan li peye kay paw el nan kay pal.
Ayayayy. Men lè misye te soti a misye te fè yon mwa li pat janm yon mwa li pat janm vin wè timoun yo ya li pat janm vin wè timoun yo Li di e ou pat vle ou blokel. Epi timoun yo
mwen mwen mwen madanm m di w sa wi. Mwen di, m te, m te di, mwen, mwen fini avèk bagay sa. Ya, ya, ya, ya.
Imajine w, ou s on, ou s on fanm, ou gen kat pitit, ou pa janm nan bagay sa yo. Chak ti pale kouri pran rad ou vole deyò. Pran ti, pran, pran rad ou voye deyò, vole deyò. Ki kote w prale? Hum, on entansyon w genyen. Ou, ou, ou.
Anben se bagay la sa! Mwen menm se sa k fè fwa sa a, m te di m pa nan bagay sa ankò. Si misye soti l soti nèt. Ou fini.
M pa tap ladann ankò.
Paske m te kanpe, m te kanpe dan di. Se moun kap di oh timoun yo piti bagay epi timoun yo ou konnen ti piti a toujou ti fi a toujou ap di daddy daddy where you going bon lè makès tap soti a timoun yo timoun yo kriye. Li dim sa. Timoun yo di daddy where you going wi timoun yo kriye. Kounya la sa fèm mal epi li menm lap pran rad li soti timoun yo kriye Bon l di konsa, ou voye rad li atè a, ou griyen dèyè sou li. Mwen menm, kounya la li pran rad yo lap soti kounya timoun yo ap kriye m di ey timoun sa nou gen nap kriye m fon bri sou yo paske sa fèm mal paske pou wè timoun ap kriye pou menm wap pran rad ou soti al met nan machin pran rad ou soti al nan machin. Humm Men ou pat janm chanje seri pant pou li vre?
Non, mwen menm m te vle, m te, m te chanje l. Si m di w m pat chanje l, se peche m te fè. M te, m te chanje l. Paske, m di konsa m pa konnen entansyon misye paske m ak 4 timoun nan yon kay m ap dòmi pou kont mwen. Kounye a, lè w pase lè w ap dòmi ou pa konn ki, ou pa konn sa k ap pase. Ou fini.
M te vin, m te vin pè. Ok. M te vin pè.
M chanje l, se nan sans sa m te chanje l. But m pa t chanje l pou pou okenn entansyon. Paske m di lè yon moun te te nan kay la l soti, lè w dòmi w pa konn ou ou pa konnen ki moun li gen kle. Kounye a li ka vin nan nwit ouvè pòt ou pa konnen ki wi ou e ou menm ou m tande plizyè bagay konsa pase.

Kounya la epi menm nan misye toujou ap di wi se mwen menm kap fè jalouzi kap sal nonn bagay kap di li gen fanm li sesi li sela epi kounya pou bagay sa epi moun pa vle wèw kounya nan emisyon moun ap mandew kot madanm ou kot madanm ou epi kounya ou ou Ohh.
M konn pran lot telefon wi.
Wi m toujou anba anba anba anba. M toujou gade m toujou dil kot madanm ni ou konprann m toujou dil sa e mwen konn poze kesyon sa. Kounya la m toujou ap di kote madanm ou kote ki ba wi kounya m konnen ou bon lot jou etan map. map map lap fè emisyon kounya m tande yon moun ki di kot madanm ou m konnen madanm ou te move Boston ta bagay kounya li di mwen li kounya li kounya m di o m di m di kote bagay sa soti kounya la lè lè lè fini m di o anba yon moun te te poze yon kesyon anba bagay la mande w o bagay kot madanm ou o m pa konnen non o kèk moun ki bezwen sal mwen. Wi. Konsa sa m pa ta renmen l fè, m pa ta renmen l, paske depi l ta fin konnen m di w sa, m pa ta renmen l cancel biyè a pou m pa ale.
Non, li pa ka fè sa. Li pa ka fè sa, si l fè sa rele m. Ok, ok.
Li pa ka fè l. Ya, li pa ka fè l paske ou te chili ou t ap travay. Yes, li di gwa manti m pa t ap travay. M pa tap travay. Imajine m ka. An an ben ou tap travay li pa ka vin pran w la lago la epi mwen kounya la mouda misye pral nan cho kounya la ya paske jan misye te gen libète l misye pa ka gen libète l ankò paske m gen prèv.

Misye vin la 6 avril fèm.
E pa vre, li pa ta la kajou vre, kote m li te vini. Paske li fèm antre, li fèm antre sot chili vin la, li fèm antre sot chili vin la, mwen vin la 29 mars, li menm li vin 6.
Mas ki te pase a? 29 mars wi, wi.

Ou tande li di yo chak jou se lapli lapli lapli kounya la oo chak jou se lapli moun paka soti pou yo choute kounya la wi esal dim wi li di chak jou se lapli moun paka soti kounya la humm epim te mande poum ale. M di m bezwen al konn sendomeng m pa janm konn sendomeng kounya la li di yo wi oo ou paka ale non oo. Men fotom avel men fotom avel sem.
Ok. Met al gade kote nou tal nan restoran lot ti patne ou we a se chofè nou li te ye nal nan restoran nou tal manje pizza.
Kounya la li dim oh nan yon ti chanm otèl li ye yo metel avèk tonton bicha tonton bicha anfle se pa de bagay ya manti wi se pa de bagay li dim. Gade kay kotem ye a lap peyel 300 dola chak mwa.
Kounya la li di konsa li di otèl la Boby avèk madanm ni rete nan yon chanm li menm yo metel nan yon chanm avèk avèk avèk tonton bicha. Manti wi.
Li vin pase 5 jou la avèm sèm. 5 jou map dòmi lève nan dol.
Ou tande? Wi. Kounya li li li banm kounya m di m bezwen ale ale ale wi m di m m prale o non ou pap ka ale o paske tike a gentan fèt o bagay kounya la m di anben ok. Epi sèm, li pale avèm chak jou, kòman ou tap fè kwè moun sa gen madanm? Anbe anbe anbe se e bagay la sa pase lè w wè misye soti lè w wè li fè jounen n deyò E nan nwit li travay e nan nwit li travay
Non Li di m e de nwi l fè
Non
Li di m se polisye l ye
Se pa nan nwit li travay Ou tande Se pa nan nwit li travay. Li fè tout jounen n deyò kounye a lèl vini nan li pa vini lakay la kine li pa gen yon lè dirèk li antre kounye a la lèl antre a lèl antre li met telefòn li la tande ginèl li fin pale avèw tout jounen an. Kounya la epi li li vin gon bagay m toujou ap swiv li but mwen menm ou konnen mwen menm anvan m pa pete bouyay Fò m konnen toujou byen, swiv fò byen imbu. wi pa pa pa paske nan aswè yo li al antre nan bafoum nan.

Kounya bon gete lèm di konsa bon ou menm dat ou nan bafoum nan la swa fè oh ou konnen depim chita nan bafoum nan oh oh oh m lakay mwen pou map kouri poukisa. Ou tande.
Wi humm epi se nan ba mwen m konnen mwen konnen but ou konnen kòman fanm ou pa ou pa ou pa ou pa reyaji vit. Ou vin teke wi ou vin ou panse mwen menm. M pa konprann ki ki pou mete bouyay konsa m toujou ap swiv m bezwen prèv m bezyen bagay anvan anvan anvan pou m pou m pete bouyay pase li menm la li toujou ap di oh kote prèv ou oh bagay oh sesi di aba nan kounya wi li toujou ap bagay mwen m toujou m pral voye m pral voye mesaj Kote l t ap di si nou pa kote m t ap trete l vagabon, kote l t ap di konsa e si l te bezwen kouche se m di l se kouche l te bezwen kouche m e manti l ban mwen m pral voye mesaj sa ba ou.
Mesye gade do mwen menm madanm franchman lè w rele m w ap pale avè m nan m pa ka m pa ka di w anyen m chita m ap tande ou pa wè se uhmm. Mwen mwen menm sèm, mesye a di ou konnen bagay la, o kontè se ou k bay jouman di, e ou k di konsa pou di bouda m pa bon. Konn sa l di? Sèm, ou konn sa l di? Li di konsa, si l ta lage videyo m, foto m sou Facebook, m ap tou fini, m p ap janm jwenn nèg ret avè m. Ou tande? E sa l di? A vle di son moun ki te vin pou l fin pou l fin avè m. Non, ou bon m di w. Ou wè ou wè bagay sa yo mwen menm franchman m sezi. M sezi m paka pale. Mwen menm lè w ekri m ou di m konsa ou bezwen pale avè m de koze mari m nan. M panse sa tankou bagay sou social media l ap atake moun l ap bagay m panse se e bagay sa yo ou bagay mwen menm se sa fè m mwen panse se e bagay sa k vin nan tèt mwen wi sè m. Mwen menm sè m m pa kache de di w M pale avè w, m wè w son moun ki konpreyansib, paske l te di m ou male devan anpil, e sa k fè m salye w anvan.
Mwen menm, sè, m son moun mwen reyèlman cool. Waw!
M reyèl, m reyèlman cool. Ou wè, se sa k fè fanmi m gen pwoblèm avèk misye. Paske fanmi m di se pa mwen menm ki pou ta nan sitiyasyon sa paske se janm ye madanm pa janm joure yon moun moun toujou ap jourem m pa janm baw repons m pa janm baw repons si w wè pou w wèm jou nou wèm fèm ou fèm fache a map joure w vrèman vre e tout moun m pa yon moun wi m pa yon moun ki ki bagay men sim fache map met tout sam te gen nan kèm deyò pou ou. Yeah, banm di w, banm di w, banm di w. Kòm si pou li menm, le fèt ke m te konn voye videyo ba li, foto ba li, li di konsa, e a sa l pral kraze m. E tout voice ou yo k ap pale avè l yo a plis ke videyo? Of course! E lè moun nan ap tande konvèsasyon w, l ap tande vwa w k ap di ke w ap kite madanm ou, w ap, mwen k ap vin madanm ou, kije yo pral gade w?

Wè mwen menm te marye avèk ma mesye m lan wè tankou tapaj e bagay moun pase wè m pa renmen moun gade m mal m pa renmen moun gade m mal m pa renmen moun ap gade m sou kote tankou bon m di w sè m antanke pandan li l ap mache di moun m son postitiye èske w wè jan m pale avè w la m tankou moun ki postitiye m son viktim M son viktim. Of course, paske mwen menm, mwen menm, mwen menm mwen son fanm tou. Bon wè m pa madanm, wè m m pa gen anyn nan kè m di, wè m di wè si se kounya, si se kounya madanm, m pa tap chita m fè 4 pitit pou yon gason. Yon bèl pitit, mezanmi. E mwen menm fè 2 pitit pou mesye a, m regrèt. Mwen, mwen, an men mwen menm se sa m di w, paske pou kounya la, monchè, si se kounya m tap renmen, monchè yon grenn piti. M toujou di sa on sèl pitit sèlman m tap fè paske pou mwen chita m fè 4 pitit pou on nèg nèg sa tap ri m Kote lap fini tou sèm sèm banm di w on bagay gen de bagay gen de kou nou ka pran nan men moun deyò men lè moun nan pot non pastè pou lap monte sou chè lap preche èske gen moun ki pap kwè nan moun sa sèm ann antann nou. Anbee se bagay la sa wi. Se la mesye al pran m nan. Anbee se se e pa li menm selman non e plizyè moun wi ki pran nan kou sa lèw tande paste epi yo ri yo al di yo.
Mesye a dim li pa madanm ni mwen menm mwen e chili m tap viv m pa di m te rich non men m te ka voye yon 100 dola yon 50 dola bay pitit mwen bay manman m men lè w vin retire m chili ou vin mete m sendomeng ou fin kouche m Ou fin kouche m, apre sa w di w fè rèv. O sèm, ann antann nou. Si l te rantre Chili, l te fè sa, epi l te vire, l te di li fè rèv, m pa t ap kè non. Paske, li pa, li pa, e pa li ki te pèdi m. Ou konprann? E pa premye fwa nèg ap renmen avè fi, ap kite fi. Men se lefètke lè l fin mete m Sendomeng, li, gade, li, li fè m gaspiye tout sa m te genyen. Machin mwen m ta pral achte. Li fè, li fè tout kòb mwen pase nan jou, nan tenten. Ou konprann? Epi lè fini pou vin kanpe konsa pou di, pou di ou fè rèv Bondye di w, mwen m di poukisa, wap wè m pral voye yon mesaj ba ou kote map kriye, lè m dil poukisa se nou vin rive lwen, e lè lap di m pa pinga mòri de anyen, pinga mòri de anyen, lap priye sou sa. M pral voye mesaj sa yo ba ou. Ou tande? Non sèm, m vrèman, ou wè bagay sa, bagay sa afekte m, bagay sa fin avè m, mwen vin piti, mwen vin piti menm, ou wè, m pa gen dòmi nan nwit non. Sèm, mwen menm ki pou ta diw sa. Ou wè mwen menm kounya la m vin m sant m. San rete, kounya la m di m vin gon tèt fè mal san rete, m di wè mwen menm tèt mwen ap fèm mal m vin gon tèt fè mal san rete avèm li kitem li pranm li kitem li pranm li kitem li pranm Ki pa bon? kounya m di konsa Wi kounya m di konsa m di wè mwen menm pase m vin m vin bagay pase li ap di w li fè kouvès stò la la kounya la mwen menm m pa gen tan vrèman vre pou m pase nan stò a paske m al travay vini m vini m pran timoun pou m vin pran timoun lekòl epi vini e mwen menm ki ret lakay la timoun yo la kounya la. Li di konsa olye pou w ta vin ede l nan stò la ou pito al ponche li di w pou vin nan stò la ou di l konsa. Madanm Tande non.
Madanm pwan fòm ou banm diw pwan fòm misye lè wè misye nan kont avèm premye sa li li mete devan ou se li menm k.

E pa ou k mete l sou moun? Epi
kounye a li vin sitizen. E ou k mete l sou moun? Se paspò l li gen wi. Li montre m li.
Kounye a la. Wi. Wi se paspò l li gen kounye a. E pa ou k gen sa. Ou kounye a la pou ou al travay ankò. Li di konsa. Ou fin ba l rezidans apre sa ou fè l travay remèt ou kòb yo. E sa l di? Sa se wa m fanyen. Kounye la, madanm. Bon, bon m di w, m gen 4 timoun. Mwen menm mwen di w sa. M konnen sista.
Sista cheri. M konnen. Misye pa vle fè babysit. Li pa vle rete lakay pou avèk timoun yo pou yon pou. Si w wè m soti la, m kite timoun yo avè l la. M fè yon inèdtan deyò, l gen tan rele m wi. Kote w ye la? Wi. Li di pa vle ret lakay a timoun non. Kijan m pral fè a travay. Kounya la mwen menm m di kijan m pral fè a travay. Ou pa vle fè babysit kounya la m pa ka kite timoun yo lakay la kijan m pral fè. Kijan m pral fè travay. Kounya la lè w ap chita w ap di wap di se ou menm sèlman k ap peye bill mwen m chita. Kounya la kijan m gen 4 timoun. Nan men kijan ou pa vle rete a timoun yo depi timoun yo depi ou rete ou rete a timoun yo tout problèm map gen li toujou ap di oh mpap travay kounya mdi w mpap ou pa kounya mdi w non kounya chak pale ou pale ou toujou ap di m pa al travay kounya menm si son ti patt tanm kounya fòm al fè paske mpap chita lakay la se sa mdi.

Skill sa w toujou pran wi se ou menm kap peye tout bil mwen m pa travay m chache yon bagay m bay tèt mwen kounya kounya si kounya ou paka dim konsa pou m achte nan nan stò w kounya m pa gen pwoblèm nan pou m pou m men m fò kat ti pata mwen an fò m fè l wi wi ou fini wi mwen m tap fè l tou wi pou la sosye wi pou la sosyete a wè map travay yes bon li tap plenyen e li sèlman kap fè.
Ui kounya la mwen menm humm. Wap wè wap swiv wap swiv menm konvèsasyon lap di avèm yo li menm repete e sèl li kap fè tout bagay.
Ui ui kounya la mwen menm mwen menm m diw m diw sa m pa gen pwoblèm ou ouvè sò la men mwen menm si tankou ou ou m pa pral kite m pa pral kite Ti pakta mwen an fòm sou vle kounye a li pran yon moun ki pou travay nan sto a m di ok ya kounye a m di pa gen pwoblèm mwen menm pèp la fò pèp la wè m al travay kounye a paske se sa w toujou pran kòm eskiz ou se ou menm k ap travay k ap peye tout bil kounye a la ey mwen menm menm si se 2 dola m touche a la li bon pou mwen mwen menm kot w wè m ye la. O respè wi respè wi sè m. Wi!
Kounya la mwen menm ou li be li bezens poum kite m di non m pito al al pran tchè kounya paske se sa w toujou di ou se se lakay mwen chita men men men men mwen menm kounya bagay sa m tande l twòp nan zorèy mwen kounya pitit mwen gras a Dye lekòl vin ouvè kounya y al lekòl mwen menm chache yon bagay m bay tèt mwen Ou fini sèm ou fini. kounya la lè lè lè kounya misye pa konn sa l vle. Kounya la lèm jwenn ti paktam nan kounya ou bezyen m skitel li poum al nan store la pou kisa ou chak wap pale se chita m chita Ebyen paskel te nwil paskel te nwil
Wi kounya mwen menm m pa chita ankò kounya kounya m bay tèt mwen yon bagay Wi ou fini Li bay tèt mwen yon bagay kounye a. Kounye a la mwen menm se e sak fè la lap di wi m pa nan m pa m pa nan store m pa chita nan store m pa sipòte l non sa m pa gen m pa ko m pa ko gen tan. Ou pa konn ou pa konn tande ou pa konn tande lap pale de mwen lap di m se tout pou li sou Facebook ou pa konn tande lap di sa.
Wi li konn ap salye tankou ya li konn ap salye li konn ap salye kèk moun ya sou facebook la. Wi wap wèl pa salyem ankò.
Wi ok. Paske imajine w, si w di konsa. Ou pa avèm ankò. Eske m gen rezon pou m nan griyen da ak sa? Sa e bagay vagabondaj li ye. M pa oblije nan griyen da avè w, pa vre frè m?
Non. Ou pa ka nan pale a moun konsa ankò. Egzakteman. Li pa bon. Wi paske li menm.
Li di l pa pè Facebook e m konnen Sim moute sou Facebook yap gadel mal paske yo pral di konsa gade ou menm ki t konn ap pale pastè Amel mal gade koman afè w pa bon. Ou pa wè kijan kijan yo toujou prann pou menm mwen menm se sak fè li ap di yo m pa chè afèl. Li dim sa, li dim sa, li moutrem paj ou pa janm chè afèl.
Wi, kounye la lap dim pa chè, m di Makèz, m pa ka chè afè w, paske lèm pale avè w ou pa tande m, paske mwen menm m pa madanm, ou ka wè de jan de moun mwen ye, m pa renmen atake moun, m pa mwen m just m son moun di m ap.
M pral voye de mwen dami sou Facebook ba w.
Wi son moun di ma pa mwen ye mwen menm madan m son moun mwen renmen zanmi m pa gen chans a zanmi. Ni mwen tou wi sèm.
Ou konn banm diw ou konn kilè m pi fache avèl ou konn banm diw ou konn kilè m wè misye nan manti li avèm se lè li prezante w dimanch 18 mai a lèl di konsa Joana Dumeran madanm ni M fè oh! M di poutèt sa w te fè rèv la. Kounya e lè sa m joure l. M jouwe l! M di l, m jouwe l! 18 me a se, se, se. Se fèt ou? Se fèt mwen ya. Li di m sa.
Men l te gentan prezante w nan legliz la dimanch.
Ya, 17. Ya. Kounya la m di, o! Apa w pa t janm chita madanm ou e sa k fè w te fè rèv la? Wi.
M jwe l. Mwen voye yon mesaj pa m ba li. Mwen di l konsa, moun mwen te bay kè m nan se yon vagabon, yon twonpè l, yon banbochè l. Li sa m di l. Sè m, m pran kou, m pran kou, sè m, m pran kou. Mwen menm se sa k fè w wè lò bagay mwen mwen sa reyèlman fè m mal. Sa fè m mal anpil sè m. Sa sa sa sa reyèlman fèm mal wè dlo sot nan jem paske m pa m pa ou ou ka ou ka wè dejan de de de ki moun mwen ye m pa yon moun lè lap di m di non make ou wè ou wè kijan m ye m pa ka pa m pa gen pwoblèm pou ap preche levanjil si se preche w tap preche w ta pale men atake moun nan ta Mezanmi mezanmi.
Pa nan bagay sa yo, ap lonmen non moun, epi pou m ap chè bagay ou. M di non, bagay sa yo, ou konnen mwen menm m pa nan jan de bagay sa yo avè w. Enben li vin sible vil tou.
Wi. Kounye a la, se nan bagay sa, m toujou ap pale avè li. M di mwen menm, lè m ap chè bagay ou a.

M vin m vin sanble avèk menm menm moun nan ho. Exactement ou vin san ou vin san valè. Pou moun pa fè bagay m pa atake. Mezanmi lap di konsa. Mwen se sa m di m di si w ap preche preche. Sèm ou pral ou pral ou konn sa misye fè ankò ki fèm mal ou sonje lèl tap preche remaryaj lan se nan sans sa lèl fin pale avèm Lèl di konsa wi m ka remarye lal moutrem ke lal moutrem ke li pa li preche sou sa sa vle di wi li ka remarye avèm e nan sans sa li tap preche de remaryaj la. Sèm ba yo.
Plis. Non ba oh sè mwen ba ba ba bagay sa yo bagay sa yo reyèlman yo pa bon paske ou pa konn ki kot ki kisa pou fè isit Mezanmi.
lè se ou menm ki fanm nan si se imajine w si se mwen ki te fè aksyon sa Oh li tap divorce avèw.
Oh!
Hey! Mwen, mwen menm madanm, mwen menm madanm si se mwen ki tap fè aksyon sa, kounya la li tap jwenn yon jou, li tap, li tap, li tap jwenn yon jou, li tap vin, vin, vin bagay mwen, li tap di men, men lap kouche sou mwen, men sesi, se la, ya! Enben nou menm ki fanm nan, nou menm ki fanm nan nou pa janm, nou pa janm kwè nan divòs, nou tout, nou plis kwè nan antant.
Wi a mesye bagay la sa epi espesyalman ou gen timoun ou pa konnen lèl te tounen lakay la ti piti a ti piti a di yo dat Komanl rele e Juliana?
Jenisa. Li pa gen youn ki rele Juliana? Jenisa
wi pi gran an twazyèm nan Ah ok. Twazyèm nan ki rele Juliana dènye a rele Jenisa. Kounya la se Jenny sa di konsa Daddy poukisa ou te kite kay la ou pa janm fè bagay sa ankò tande Daddy konsa konsa l di li di pa janm fè bagay sa ankò tande ou kite manman m lakay la avèk timoun yo kounya ou menm ou soti ou pran rad ou soti. Ou konn sa fèm mal, ou konn sak fèm mal ankò sèm.
Li di, li di konsa m kouche a pastè Muscadin, m kouche a pastè Samy, la vle di lap chache moun pou l ka fè konprann kem pa bon. Li di chak moun ki kouche avèm yo peyem.
E pa ti bagay non mesye a met sou donm. Kòmsi l di konsa depim pran Facebook, lap lage tout videyo m yo poul fè. Dem. Men imajine w, imajine w nou fin antann nou, nou fin antann nou epi nou aksepte nou, nou fè.